Bonswa la famille bon pou sa kap pase nan peyi an la mwen pa gen bouch poum pale ban mwen kite nou swiv vin tande e vin gade kisa kap pase nan la boule 12. yon ti pwoteksyon nan zòn anlè a men pa yon bagay konsa puiske e nan zòn laboul la la a zòn sa a ebyen m ta kapab di gen anpil nèg ki kontwole l se yo menm ki chèf e yo vle fè tèt yo pase pour des seigneurs de la guerre jodi a la a on a deside justement de s'y rendre. E pou pale avèk sè zòm zame ki yo menm anlè a. Mesye sa yo nou konnen ki genyen sa n ta kapab di yon lyezon avèk lèzòm de vilaj de Dye, lèzòm de gran ravin. Yo kontwole anlè a e anfas yo gen yon moun yo konsidere kòm yon rival ki rele Toto. Men Toto a gen yon seri de gwoup nèg ki ap batay anfas nèg sa yo tou.

Men tou pre yo, m wè anpil timoun k ap kouri. Yon kote, mwen wè timoun yo k ap mache bò kote mesye sa yo, yo pa fin gen twòp enkyetid. Men yon lòt kote, pandan entèvyou w la ap dewoule, epi pandan gen youn nan yo ki ap manye yon AK-47, timoun yo kouri. Èske yo panse ke se de moun yo ta pral tire? Bon brèf, ou pral wè menm jan avèk nou, imaj la di tout bagay. Men, nous avons décidé de questionner des hommes armés qui sont là pou konnen ki tip de zam ki nan men yo. A notre arrivée, nou te kapab di nou deja remake AK-47, T-65 e mesye sa yo ki pral bay eksplikasyon sou zam ki nan men yo a, konbyen yo genyen, eske yo gen anpil pou kapab reponn ak aso advèsè la. Pou konbyen tan yo la tou? Ebyen nou pral wè sa. Moun ki pa ka fèt yo se Haitien ki pa ka fèt. Bèl egzanp sa frape depi ou nan bwa ou mèt kòmsi ou t retire kòw nan bwa. Mwen pase foul lan dèyè ou nòmalman. Sa vle di pa gen ti vakabon k ap vin mete m deyò ok jis nou gen bagay nan men nou tou pou n frape yo. Lè w pase foul la konbyen grenn kale? Ou ka pase foul ou ka gon 17 grenn kale ou pase foul 17 sou kite dwèt ou dòmi kale nèt.

Batay la sak fè batay la koz detoto bay nèg kòb vin tiye nèg an russi vin pran tè nou menm nou kanpe nou desitire bagay sa. Nou kwè nap rive konbat group patoto a? Wi nou yo paske nou prè pou tout bagay men si yo pa chache vin fè yon tant pou yo ka kalme sa men se gè a yo mande nap fè gè avè yo men tankou epa sa nou ta chwazi epa sa nou ta swete poun fè gè a non men fò men fò pran yon tant pou sa menm.

Pour l'instant nou pral pale avèk yon nèg. Nèg sa gen yon chemiz m ta kapab di 2 koulè sou li. Nwa anlè, blan anba. Li genyen yon chapo vise sou tèt li. Yon gwo chapo. E pi vizaj kamoufle. Il a deside de dire ce qu'il pense qui est peut-etre véridique pour lui et qui est peut-etre faux. pou dotre pèsòn. Men li pral ba nou verite a. Non mesye sa a se Black K. E misye gen yon lòt non k rele Chèf Makak. Chèf Makak pral di nou tout pawòl. Li akize Toto, li akize gwoup nèg k ap batay pou Toto yo. E daprè deklarasyon Black K alyas Chèf Makak, ebyen nèg yo la pou lontan. Aparaman yo jwenn anpil fig nan zòn nan. Yo p ap kite zòn nan. Kès ki va se pase? Eske batay la pral kontinye pi rèd? Temwanyaj Black K alyas Chèf Makak. Bon pou moman mwen bay ou te egzajere a. M te gen nèg ki t avè m la vrèman. Pase nan moman gen difikilte, bay ou te yon ti jan di. Menm pou peyizan yo la. M te oblije fè kèt apèl. pou n te ka jwenn sipò nan gran aveni epi nan vilaj, epi nou menm pou n te ka gen yon ti kal. Ou konprann? Malgre sa, pa janm gen kal la toujou, nou toujou, pwoblèm nan toujou la toujou. Se kiyès ti dèy pran? Gen yon seri te pale nou sèten de Toto. Yeah, Toto Bòlèt, Toto Bòlèt. Sa vle di nou menm nou la. E nou te gen, nou la, nou pa t gen difikilte a Toto. Toto konn vin la, nou menm nou chwazi jwenn a Toto pou n pale a Toto. Ou konprann? Nou chwazi jwenn a Toto pou n pale a Toto. Yon fason pou tout moun te ka alèz, pou gen yon alimye nan zòn nan la. Ou konprann? Nou menm sou kisa nou te baze nou menm? Nou baze sou devlopman. Ou konprann? Pase nou gentan wè sa deja. Pa gen wout nan zòn nan la. Nou gentan wè sa. Misye li menm sa l fè, li gen yon sitwayen ki se mèt di chèf gang misye. Misye te vin. Vin gon pwoblèm, vin kreye yon divizyon nan zòn nan la. Pandan te gon fèt ki tap fèt nan bò legliz la. Nou te gentan filme bò legliz la deja. Bò legliz la. Misye li menm sa li vin fè. Misye tèlman konn sa li ta pral fè, li vin avèk. Li te vin ak fanm. Nan moman apresa li voye yo ale. Pase li gentan konnen nou menm 2 fanmi an la nou menm ki rebèl. Achte teren pa gen zam gen zam kan menm nap toujou kreye anfas la ou konprann misye voye fanm li yo ale epi li menm li fè dezòd la tiye moun plizyè moun mouri epi tou moun ki pran bal pa konte ou konprann epi misye li menm li vin ale vin gon antant Toto vin jere antant lan men son antant ki fèt kòmsi pat gon antant ou konprann paske pwoblèm nan toujou la deja misye sa l vin fè li menm nou te gon pwogram nou tap fè la. nan zòn nan. 18 me pou tout moun ka enjoy nou yo pase depi lè difikilte a, depi fèt sektanb, pa gen bagay sa yo ankò. Pa gen pwogram pa gen plezi nan zòn nan. Epi nou menm nou la nou chwazi fè pwogram nan. Men misye gen tan planifye avèk tout nèg li yon fason pandan n nan pwogram gen tan gen gaz ki achte, ou konprann, gen tan gen zam yon fason pou yo menm pandan n nan enjoy nou nan pwogram nou epi yo menm pou yo vin anvayi nou, vin fè masak sou pèp la la. Men nou menm nou vin aprann sa, sa nou fè. Pandan n aprann sa, gen yon kout flach yo ba nou. Sa nou fè nou menm? Nou chache jwenn a misye. Nou pa ka kache di l. E nou k fè? Paske depi moun nan gentan konn, ou gentan konnen moun nan la pou l tiye w, anvan l elimine w, elimine l anvan. Menm lè lanmò pa w la dèyè l, men li menm li gentan fè wout pa l la li menm. Misye, tankou li t ap pale, li di li ba nou kòb yon fason pou n poze. Misye pa ba nou kòb. E pandan n te nan dyalòg a misye, sa misye chwazi fè, li pran yon dimil dola ba nou. Pa de toto?
Pa toto, pa nan de toto.
Li di a, mesye, m konnen nou bezwen kòb vrèman vre, men poze san nou. Epi li pran yon dimil dola ba nou. Dimil dola ameriken ou ayisyen? Ayisyen, monchè, ki vle dimil dola ameriken. Ayisyen voye dimil dola ba nou, epi nou menm sa n genyen, nou menm nou jere tèt nou, nou menm tout sa nou te toujou kal. Ou konprann? Men misye vin wè li menm, li vin wè enterèl. Jan poul ta ye nan zòn nan li pap ka konsa. Ou konprann, li dèyè poul detwi nou. Ou konprann, men nou menm nou leve kanpe nou di non. Sa pap pase konsa, ou konprann. Men nou ta vle sou rezo sosyo yo, ekip kominikasyon misye a sòti yon nòt kel di li pa okouran de sa kap pase a. Li lage men dlo pòs pou li pale tout ou. Li pa konn sa kap pase a?
Bon e li kreye li pa konn sa kap pase a. E misye kreye divizyon an. E li k fè moun yo paka fonksyone la. Chofè moto,

M te fè plis ke 3 jou deyò. M te fè nenpòt 5 jou deyò e jis nan apre, lè yo wè misye pa vle pale vre, jis nan apre yo vin tiye misye. E pa sèl misye non, gen plizyè moun ki disparèt la. Nou pa janm ka konn kote yo fè. An nou jou paran yo ap kriye nan zòn nan la. Yo pa janm ka konn kote yo fè. Konprann? Sa vle di nou menm. Nou la. Nou pa la pou lagè. Kèlkeswa moun li te ye a. Ou vle vin nan zòn nan vin vizite, pa pral panse ou di, jan ou di l la, ou di e bandi, e sesi, se sa, se lòt. Bon, yo menm e nan tèt yo l ye. Ou konprann sa m di w non? A e sa yo panse a e nan tèt yo l ye. Nou menm nou la. Nou nan zòn nou, nou la pou n pwoteje tout byen peyizan yo. Pase. Si ke nou te fè yon bagay ki mal, m panse e pa Toto k t ap di l, se peyizan yo k t ap gentan rele dèyè nou pou yo di men sa n fè. Ou konprann? Ay tout moun alèz la, pa gen yon moun ki pèdi yon ti kabrit, pa gen yon moun ki pèdi anyen la, tout moun ap fonksyone nòmalman la. Sa vle di nou la pou nou pou nou pwoteje peyizan yo? Wi, nou la, e pou sa n la nou menm? Men nou wè nouvo machin blan ki pake la a? Yè, nèg sa yo menm sa yo te mete? Dèyè a make lapolis men son li bife. E pa vrè polisye ki te nan machin sa vrèman. Men sètman nou te jwenn plak la se sèvis de leta. Konprann men si son machin lapolis, e machin lapolis li menm pou kisa l la? L la pou pèp la. E pou pèp la l la. Sa vle di kèlkeswa nenpòt jan sou fòm li ta ye a nou ta sipoze pwoteje l men l pat machin lapolis. Kiyès ki nan machin sa?
Ah bandi bandi nèg ti bwa yo ekoto kreye nèg sa yo menm pou vin ba nou problèm nan. Men nou te jwenn machin sa kisa nou te jwenn anndan. Machin nan nou menm sa nou jwenn nou jwenn yon zam gaz ou konprann epi machin nan apre sa nou pat jwenn apre sa kèlke grenn minisyon nou te jwenn nan machin nan. Depi kilè zam nan men nou. Machin sa la gen kèlke jou wi mesye raplem jou a non.

E osinon tou si yo pa vin bann nou menm, nou pa gen anyen n ap fè avè l nou menm. Ayè nèg nan mòn nou ye, nou pa t abitye a machin. N ap boule l. Ok.
Men nou te wè pa rapò ke n ap monte la, nou te wè yon machin ki boule. Non, machin sa a boule depi le 7 septanm nan. Paske nèg sa yo te tiye moun, pèp la oblije fache, yo boule machin nan. E de machin li te ye, men te gen moun ki te sou lèl yo, yo di non pa boule lòt la, paske nou pa konn mèt machin nan. Men nèg ki rele rodney a misye mouri li lik te nan machin nan yo boule machin nan pou misye. Ou pata swete fon lapè avèk toto avèk pou pèmèt ke moun zòn nan Bon jiska prezan nou menm jiska prezan nou menm nou pa gen pwoblèm a toto e nou gen pè a la ki se responsab zòn nan e ki yon pè sa rele ankò lawozelye e misye se responsab zòn nan nou te chache rejwenn a misye yon fason pou te ka gen yon antant nan zòn nan pou tout moun ka fonksyone nòmalman. Kisa pè a di nou menm? Pè a te di nou. Bay yo ap mache byen, tout mèt nèg moto mèt al travay, men nou wè se pa anyen serye k fèt vrèman vre. Ou konprann pwoblèm lan toujou la. Ou konprann, misye li menm m pa konnen tou si, m pa konn si se nan komi, nan telefòn li kominike, paske misye pa janm fè yon pa pou l ta di nou men sa k fèt a sa k pa fèt. Ou konprann?
Ok. Men si w ta gen yon dènye, yon dènye mesaj, yon dènye bagay w ap di se kisa l ap ye? Bon, e dènye, dènye mo pa m nan pou n fini. E fò leta ayisyen pran responsablite yo. Men, ou pa krent pou isi a pa tounen menm jan an? Ou wè sa k ap pase Matisan an? Bon, m wè sa. Men, nou menm nou pa t la pou sa nou menm. Si gon bagay, si bay, si pwoblèm sa yo vin koz, se, li pa lòt moun ki toto. Ou konprann? Misye gen yon malandren, yon vye bagay, misye chwazi bay popilasyon an pwoblèm poutèt sa. Ou konprann?

Men sa vle di yo vin jwenn yon moun k ap pouse yo, sa vin koz yo yo toujou. Yo gon foli. Yo gon foli, vrèman. Yo gon foli. Èske gen yon wout anlè a la pou mwen soti Matisan oubyen. Non, nou gen nou gen galèt la la ou ka desann ou fè ou desann ou kafou. Ou pase Gen yon wout sa a ou ka pase la w al pase bò Lemond sèl w al desann anba kafou nèt. Ou konprann? Yes, Inchallah anba. Sa vle di nou menm tou
Nou pa gen pwoblèm a Toto dirèkteman non, ou konprann? Nou gen pwoblèm a sa l fè a. A no jou, depi Toto vle vin la, kèlkeswa moun ki vle vin la a, li ka toujou vin la. Nou pa gen pwoblèm avè seswa moun li te a. Ou konprann? Menm Kris la a wè k ap fè teyat la pou lajan, e misye k koz twazyèm nan nan pwoblèm nan la a. E pou kòb menm. Misye yon visye l ye depi lontan. Misye ap fè sa jiska prezan. Mwen voye mesaj pou li menm. Se misye ki pi bon moun. Pou leta wi. Pou m pa konnen tou. Pou antouraj li tou. Se li ki pi bon moun. Epi tou misye li menm se pi gwo visye ki genyen. Ou konprann? Nan nèg k ap manye zam. Ay misye li menm li pa panse a pèp. Nenpòt ti moun ta monnen yo bay misye pou l manje pen a san. Li menm ap baz li. Ou konprann? Se kraze. Ou konprann? Fè sa l vle. E konsa misye fonksyone menm. Depi lontan. Depi 2006. Bagay sa. Genyenl nan gran avil. Depi yo bay misye kòb. Ou konprann? Poul goumen se goumen. Ou konprann? Misye tou ap jere mouvman politik li tou. Se pwoblèm misye sa nan twazyèm nan. Mwen voye yon mesaj ba li non pou twazyèm nan kapab vini. Non, pou mwen menm.
Sim gen yon mesaj m tap voye pou krisla li menm. M ta di krisla pozel li menm. Ou konprann? Ki koze l paske se li menm ki koz tout bagay sa yo nan twazyèm nan la. Ou konprann? Ki fè moun yo ap mal fonksyone. Si gen moun ki mouri ekoz vis la. Si gen moun ki pran bal ekoz vis la. Ou konprann? Tout moun bati kite kay yo. Yo nan mawon ou konprann se nan se sou plas yo pral dòmi. Se koz vis la. Men ti lapli di yon bagay.
Ti lapli di se menm gè sa ki ke dyòl sa t gen la boul douz la ki pwolonje. Kal matisan. Kal matisan. Men kijan misye gentan gen kòb la. Anba nan de kisa? Pou li menm pou l vin kraze nou. Men nan moman an nou menm nou gentan aprann sa nèg yo gentan sou teritwa a la yo sou wout Grenie a. Epi sa nou m tou rele kelke nèg ou wè sa m di w anba dan de General Lapli epi tou m rele m rele nèg 5 segond yo tou genyen ki vin banm bakòp ou konprann sa m di w lan. Men premye moun ki fè pa a se Ti Lapli ou konprann aprè sa nèg 5 segond yo vin banm bakòp. Paske nèg yo te soti pou yo vin kraze la. konn. Men lè nèg yo vin aprann, gen nèg Gran Ravin la, gen nèg Vilaj la, yo wè yo pap ka fè sa yo bezwen an, sa yo fè, y al atake pa anba, yon fason pou nèg ki avè m yo la, pou yo te ka desann, e pou yo menm pou yo ka vin fè sa yo ap fè a. Yo pa t vrèman sou goumen yo te dirèkteman a nèg Gran Ravin non pou byen di w. Ou konprann? Men, yo te bezwen kraze la. Paske yo gen kòb nan men yo ki dispoze pou sa menm. Konbyen kòb li ye?
Yo bay nèg sa yo 100 mil dola ameriken pou yo fè sa y ap fè a la. E sak koz twazyèm nan nan pwoblèm nan la konprann. Konprann bagay nou menm nou lakay nou la nou menm nou poze n lakay nou se chèf lakay nou nou menm. Konbyen tan ou gen nan zòn nan konbyen tan ou gen nan zòn nan. Mwen m fèt la.
E m leve la menm tou souvan e pase gran ravin pase vilaj de dye ou konprann. Epi m menm e chak twa mwa m mèt di w.

Si leta pa pran responsablite li, li k pa vle paske sa kap fèt la l bon pou li. Paske si l pat bon pou li, li tap gentan met bouch nan koze a yon fason si se Toto pou l jwenn pou l pale avèk Toto, ou konprann? Ou si se nou menm ki la pou l chache jwenn avè nou pou l te pale avè nou, bagay yo tap gentan rezoud. Paske pa gen moun ki pran responsablite de anyen pou yo jere tout sa k pwoblèm nan la. Sa vle di ou prè pou negosye a nenpòt moun. A kèlkeswa moun li te ye a nou menm. Menm Toto li menm. Bon Toto te konn moute la. Si l se yon pwoblèm. Si m te yon pwoblèm pou Toto, Toto pa t ap janm ka moute la. Ou konprann? M di w sa, m di sa deja. Toto ba nou dimil dola. Ou konprann? Pandan l moute la, m te nan yon dyalòg, wè sa m di w la, m rele l, m pale avè l, paske l te gen yon pwojè. Wout sa mezi, mezire nenpòt dis a kenz fwa pou l ta fèt. Li pa janm met men ladan l. Ou konprann? Li pa janm met men. Misye ba nou 10,000 dola yon fason nou menm, ak yo di, pou nou te bwè gwòg nou. Sa pa ta ka itil nou anyen. Se 50,000 goud.
Yeah, pou nou te bwè gwòg nou. Ou konprann? Se Blaka. Blaka. Blaka epi Chèf Makak. Men koze dans la République. Tout kote, genyen chèf pa yo. Tout kote, genyen afwontman antre des bandits armés. Ki va stope tou sa? Pèsonn. Paske le peyi. San liz deja dan le klan di dyab e dyab la ap vale tèren. Dyab la se kòm m ta kapab di yon moun k ap chache tabli yon kalifa total sou peyi a. E gon lè k ap rive, gen lè tout moun se dyab sa a y ap sèvi paske nou wè sa k ap pase jounen jodi paske m pral vin toutalè pou m ba nou yon emisyon pou nou wè ebyen se nèg sa yo ki chèf. Si w rankontre avèk yon polisye nan lari, li kanpe w, gen lè w pa menm gade l menm. Men kant se nèg sa yo, ebyen wap di wi, kòmandan, sa pou m fè pou ou? Paske se yo menm ki gen pouvwa nan men yo pou kouwè l ye la. Mwen map poze tèt mwen kesyon pou m di, ki sa nèg sa yo ap tann pou yo mete prezidan pa yo? Ki sa nèg sa yo ap tann pou yo mete premye minis pa yo? Paske peyi a pa gen prezidan, peyi a pa gen premye minis. Li pa genyen ankenn otorite ladan l. M pa konnen ki sa nèg sa yo ap tann pou yo mete chèf de la polis pa yo. Alò, le polis. An tou ka, mezanmi se konsa bagay la ye nan peyi Dayiti? Eske peyi sa ap respire? M pa kwè. M pa kwè. Paske bagay la vrèman dur. An tou ka, yon moun kounye a, m ta kapab di se vrèman fè respè w pa nan kont a moun. Mache sou 13 ou pa pile 14 ou. Paske imedyatman ou pile 14, se pou malè w. Paske le clan du diable l ap jije w.